Hello guys bonjour bonsoir kòman nou ye se yon plezi pou nou jodi an pou nou avèk ou nou genyen kèlke jou nou pa fè video men jodi a nou te deside nou di nap fè ti video sa pou ou pa bliye ou menm ki ap gade nou pou la premyè fwa abòne avèk chanèl la kòmante pataje paske pa kenbe video a pou kòw yon enfòmasyon konsa ou paka kenbel pou kòw. E ki sa nou vin di jodi an? Sa fè byen dè jou ke toujou gen anons k ap fèt sou kesyon èpòt Giyàn Anglèz la. Moun nou toujou ap di apre tèl mwa y ap ouvri, e mwa dout y ap ouvri, mwa septanb, mwa oktòb. Men jodi an la a, e nou vin di ou se pou lapremyè fwa, ke Giyàn Anglèz, gouvènman Giyàn Anglèz la, yo pataje sa nan jounal ke a pati de 12 oktòb, Giyàn Anglèz ap ouvri, èpòt la ap ouvri, tout fwontyè Giyàn yo ap ouvri. Se pou la premyè fwa yo pibliye sa nan jounal. Paske tout dat ki te konn ap bay avan yo, yo pa t janm, yo pa t janm pibliye l nan jounal. Se toujou nan bouch, se toujou moun, se toujou dè ajans ki te konn toujou ap bay dè enfòmasyon, men ki pa t vrè, ki pa t pibliye. Ou konprann? Bon, nou p ap totalman di pa t vrè tou, paske te toujou gen dè rimè. Te toujou gen des rumeurs e enfòmasyon yo tou te toujou soti nan peyi Giyàn e sa k fè nou pa ka totalman di ke se se de fos enfòmasyon. Sa pe ta rive yo ta pral ouvri epi yo yo renouvle dat la. Men nou kapab konfime w sa e yè se pou la premyè fwa. Yè ki te, m kwè yè te 29, yè ki te 30, yè ki te 30 septanm lan, se pou la premyè fwa ke yo pibliye nan jounal Giyàn Anglèz ke peyi a ap ouvri le 12 oktòb. Le 12 oktòb, Peyi ap ouvri, frontyè yo ap ouvri, tout bagay ap tounen nan nòmal yo. Se pou la premyè fwa ke gouvènman Giyàn nan yo pibliye sa nan jounal. Ki sa nou vle diw? Se deja yon gran espwa, se deja son kè kontan. Ou konprann? Se deja son kè kontan. Paske imajinew lè yo pibliye yon bagay nan jounal, se. Se vrèman pa gen manti nan sa. Ou konprann? Pa gen manti nan sa, pa gen pa gen pil panse, pa gen pil dout ankò. Paske yo pibliye l nan jounal ke le 12 oktòb, le 12 oktòb, peyi ap ouvri, tout fwontyè yo ap ouvri. A pati di 12 oktòb 2020 an la a. k ap vin la a, se sa yo pibliye nan jounal Guyane Anglaise yè 30 septanb la. Ki sa m vle di w? Ou menm zanmi ki te kòmanse pale avèk nou sou kesyon biyè, kòmanse mobilize, kòmanse rele nou pou nou fè rezèvasyon pou ou. E nou kapab di w, bagay yo pral retounen nan nòmal yo, menm jan yo te ye avan kowonaviris la Tout bagay pral retounen nan nòmal yo. Ki konsèy n ap ba ou? N ap konseye w pou toujou chwazi yon bon ajans, yon ajans de konfyans, yon ajans ou konnen k ap ba w sèvis, ou konprann? E pa kouri al dèyè yon ajans poutèt pri pa l la pi ba, ou konprann, paske dèfwa yon ajans konn vle fè yon travay pou ou, ajans lan di w tèl pri, ou menm antanke kliyan ki sa w fè w ap chache avantaj, ou al kesyone nenpòt 10 ajans pou w al pran pri ki pi ba. M ap konseye w pa fè l konsa zanmi m, si w fè l konsa w ap echwe. Kòman w ta dwe fè l? Ou ta dwe mennen ankèt sou ajans lan pou konnen èske se yon bon ajans li ye. eske ou ka fonksyone avèk alyans sa, eske ou ka bal fè travay ou a pou ou. Men lè ke ou antre nan yon lojik pou ap chache pou ki pi ba, lè sa l pa bon pou ou, w ap echwe. Paske gen de alyans ki gen dwa ba w biyè avèk yon pri ki trè ba, men biyè sa yo gen anpil danje ladan l. Biyè sa si gen yon pwoblèm, si gen yon bagay ki pase, Ou tou pèdi kòb ou an nèt. Alò ke, gon, gon, gon senkann dola ki te an plis ke yon lòt ajans te ban w pri. Pa egzanp, lòt la di w 100, epi lòt la menm di w 150, poutèt 50 lan ou kouri kite li, ebyen ou ka peye sa trè chè. Sa k fè w ap peye sa trè chè? Paske ou sèlman ap kouri dèyè e, e, bagay ki ba pri. Men ou pap chache bay ki de kalite. Ou konprann? Gen de ajans ki bay sèvis de kalite, men gen de ajans tou ki bay sèvis avèk ba pri. Men fò ou konnen tou nenpòt pwoblèm ki genyen, nenpòt enkonvenyan ki genyen, ou tou pèdi kòb ou a. Ki diferan avèk si w te reziye w bay ti 50 dola an plis, epi ou jwenn yon bon travay, ou jwenn yon bon sèvis. Nou menm nan Gage Agency Multi Serviço, nou menm se bon sèvis nou bay. Se bon travay nou fè. Ou wè sa m vle di w lan? E jounen jodi a, ki sa k fè fòs nou? E se onètete nou. Se onètete nou ki fè fòs nou. E se onètete nou tou ki mete ajans pa nou an kanpe, ki se Gage Agency Multiservice ou. Si w, e nimewo WhatsApp nou se 11 95 93 90 486, 11 95. 93 90 486 depi ou ekri nou sou nimewo sa a depi ou anrejistre sou nimewo sa a whatsapp nou ap tou moute otomatikman n ap konseye w chwazi bon ajans pou fè vwayaj la pou ou pa al chwazi ajans k ap fè l pou ou avè ba pri. Poutèt 50 dola pral pèdi tout kòb ou a. Pa fè erè sa. De preferans, mennen ankèt sou ajans lan oswa si gen moun ki te vwayaje avèk ajans lan deja, kesyone yo, mande yo kòman sa te ye, kòman vwayaj la te pase. On fason pou pa pèdi kòb ou zanmi m. Nan tan di sa a, ou pa ka al pèdi kòb ou konsa konsa. Ou sipoze chache yon ajans de konfyans. pou ka bay fè vwa japo ou konprann nou pap di se nou k pi bon nou pap di sa paske gon pakèt moun ki te la anvan nou men nap di nou menm nou bay yon sèvis de kalite nou akonpanye ou depi ayiti oswa depi sendomeng pou jiskaske ou rive brezil moun ki vle vwayaje ak viza moun ki vle vwayaje san viza. Nou akonpanye yo. Aktyèlman la, gouvènman an, anbasad Brezil la, li renouvle tout viza moun ki te gentan, moun ki te gentan gen viza depi anvan kowonaviris lan, gouvènman an gentan renouvle yo pou 3 mwa. Sa vle di moun sa yo gen limit desanm pou yo gentan achte yon biyè davyon pou yo ka fè vwayaj yo. Ebyen zanmim nou la ou ka rele nou nap fè rezèvasyon pou ou si w vle pase pa Ayiti ou vle pase pa Sendomeng nap edew sof ke nou kapab diw e nan jou sa yo gon ti ratman sou sou Ayiti ou konprann sou biyè Ayiti yo e gen kèk dat ki poko prezante dat yo te la. E nou konnen dèfwa gen kèk ti pwoblèm, gen kèk ti bagay y ap rezoud, y ap retounen rapid. Ou konprann? Rele nou, antre an kontak avèk nou, n ap ba w dezenfòmasyon, n ap akonpanye w, n ap ede w fè dokiman lè pa egzanp ou rive Brezil, ou pa pan fin rive Brezil apre sa pou n lage w. W ap toujou ka rele nou, w ap toujou gen nimewo telefòn ou nan moman ke. wap gen pou fè dokiman, nap edew, nap oryantew, nap akonpanyew, nap moutrew men kòman pou fè pou chache travay lè w rive nan peyi a. Nap baw tout prensip yo, nou menm se konsa nou fonksyone. Nou pa annik fin regle vwayaj la pou ou apre sa nou lagew. Non nou pa konsa. Nou akonpanyew depi lakay ou Ayiti pou jiskaske w rive Brezil. oswa si se Sendomeng w ap soti, nou akonpanye w depi Sendomeng pou jiskaske w rive Brezil. Men, nou p ap lage w. N ap akonpanye w san pou san nan vwayaj la pou jiskaske w rive. Nou konseye ou menm ki gen viza yo renouvle l pou ou, kontakte nou. N ap fè biyè pou ou. Ou menm ki gen pou vwayaje san viza ki gen pou pase pa Guyane Anglaise, Kontakte nou. Yo deja anonse, yo deja pibliye l nan jounal, apati di 12 oktòb 2020, Giyàn Anglèz ap ouvri, tout fwontyè yo ap ouvri. Se pou la premyè fwa yo pibliye sa nan jounal. Se pou la premyè fwa. Ebyen Gaz, nou te kontan avèk ou. Nou toujou kontan pou n pale avèk ou, pou n ba w ti enfòmasyon yo.

4, 8, 6. Depi w anrejistre nimewo sa sou telefòn ou, WhatsApp nou ap moute rapid. Nou se Getch Agency Multi Serviço. Ou bezwen biyè davyon, n ap ede w. Ou bezwen met viza dominiken, n ap ede w. Ou bezwen ekstrè dachiv, gon ekip dokiman ou bezwen, n ap ede w, n ap oryante w pou fè yo. N ak n ap akonpanye w nan. Tout chemen w pou jiskaske w rive a destinasyon. Se tout ti pawòl sa yo nou te vin pataje avèk ou. Bòn jounen, bòn nwi, Bondye beni w.